Se pa de bagay mwen pa wè sou entènèt la, se pa de bagay ki pa di, e m sou plizyè fowòm, gen de fowòm yo konnen m la, men gen de fowòm yo pa konnen si m la. Mwen wè echanj yo, mwen wè sa k ap di yo, etsetera, gen bagay mwen wè, m li, m ri, gen bagay tou. Ou di ansyen prezidan Jovenel Moïse ta ka di, lè m rive nan douch la m gade nan glas la pou m wè èske se de mwen y ap pale. Ou konprann? Men kòm nou konprann dinamik rezo sosyal yo depi yon sèten tan e nou konnen timoun pa ale nan jandam, enpòtans se byen chita pou byen chita. Si w pa byen chita nenpòt kiyès ka gade anba w. Anvan m ale pi lwen m vle voye yon gwo kout chapo o pasaj pou Theriel Thelus e m pral di nou poukisa rapidman nan tout jounalis oubyen konfrè nan tout moun ki genyen cho grandekout sou entènèt la Theriel Thelus se linik moun Guerrier Ronald ki te voye lis la ban mwen, epi li poze m kesyon sou li. M t ap kondui, m di l rele m. E l te rele m tousuit, m di misye monchè, en, de, twa, men sa bagay la ye. Apre sa, tout lòt moun yo ki pale sou dosye a, dè konfrè, se malere, gen anpil nan yo konn pale avè m, gen anpil nan yo ke m gen bon rapò avè yo, de rapò trè koutwa, de rapò privilejye. Donk pou yon rezon oubyen pou yon lòt, yo te deside lage. Bon, se vwa yo. Alò, mwen menm, gen Azayèl ki te kontakte m. Ya, mwen Theriel Thelus, m panse se linik moun ki te ekri m dabò, answit m te di l rele m ki te rele m e m te fè yon echanj sou dosye sa. E onètman, Ronald Deshommes, Guerrier Dieuseul, gen moun. ki konseye mwen piga m te pale de bagay konsa. Pou m te jis vin la epi m fè travay mwen, kite l mache. Petèt ke listwa ta pral jije èske moun ki te fè tèl kòmantè te gen rezon, èske l pa t gen rezon. Men, m oblije fè lekontrè de sa moun yo konseye m, keseswa moun nan radyo a oubyen de lòt zanmi ki pwòch. M te ka fè blakawout sou pawòl la. Jis kite rezo sosyal la ap frape, pase isit se dosye k rantre dosye, ak yon 2 semèn yo te gen dwa bliye m. Men, pa respè mwen genyen pou oditè m yo, pa respè mwen genyen pou entènot yo, pa respè mwen genyen pou de zanmi k ap ekri m, k ap di m kisa bagay la ye, m oblije kanmenm bay. E vèsyon pa m. Lwen de tout ide pou m vin jistifye m, ou konprann, oubyen. Oubyen fè polemik. Pou m vin kòmsi fè m pase pou pi bon. Non! M ap ba nou egzakteman sa bagay la ye. Dayè, tout moun ki kotwaye m de pli prè, pi gwo defo m genyen sèke mwen m sensè. Oke? Si m fè yon tenten, m ap di m fè yon tenten. M fè yon bon bagay, m ap di m fè yon bagay. E m asime tout chwa mwen fè nan lavi. M pa konn si w konprann Ronald Deshommes. E gen moun ok ki ap tande la se de moun ki kite somèy yo, ki kite aktivite yo, kite dòmi yo k ap tande n. E pli de 10.000, 15.000 moun, 20.000 moun k ap tande n chak maten sou diferant platfòm radyo televizyon Karayib yo. Moun kap tande nou a travè lè vil de pwovens via lè diferan stasyon radyo ki releye nou, moun kap tande nou sou 94 pwen 5 la yo anpil. Yo tout pa fòseman renmen nou. Men yo pran plezi tande nou. Swa pou kritike n, swa pou ankouraje n, swa pou yo aprann de bagay. Donk pa respè pou moun sa yo, m panse li enpòtan maten an pou nou fè pwen sa. Guerrier Dieuseul. Se pa levanjil nou pral preche la e ke nap just fin pale, tout moun ap di amen epi that's it. Non. Nou just ap di l paske nou menm nou pat janm pale e nou espere at the end of the day sa kapab ede. Mwen vle nou note maten an madam mesye, entèvansyon m lan, presizyon m pral pote la yo, Yo pa enskri yo nan okenn lojik de polemik. Kòm si pou vin reponn de moun ki di de bagay oubyen ki fè de bagay nan kad dosye sa oubyen de moun tou ki lanse de flèch an direksyon de Johnny Ferdinand, Fèdinan padon. Lwen de la. Nou pa vin la tou pou n alimante zen, ou konprann, alimante pawòl anpil k ap fèt otou de kesyon sa. Yon moun lib pou l apresye sa k ap di yo, pou l apresye sa l wè yo, jan l vle. Ou konprann? Li gen dwa sa. Pour l'histoire et pour la vérité, Johnny Ferdinand te dwe nan delegasyon ofisyèl ki tap kite peyi Dayiti a destinasyon de New York pou al patisipe nan 79 èm edisyon oubyen sesyon òdinè Asanble Jeneral Nasyonzini. Pour l'histoire et pour la vérité, Johnny Ferdinand te dwe vwayaje nan kad vwayaj ofisyèl sa a tit de journaliste pour le compte de Radio Télévision Caraïbes. Pour l'histoire et pour la vérité, mwen te dwe kite peyi a wikenn sa menm, wikenn ki sot pase a. Li te ka vandredi, li te ka samdi, li te ka hier dimanche lan. Mentnan, La grande question. Poukisa se Johnny Ferdinand? Poukisa se pa yon lòt? Kòman Johnny Ferdinand fè ap fè vwayaj ofisyèl sa? Kiyès ki envite l? Etc. Mwen vle n note sa. Radyo Televizyon Karayib kòm enstitisyon resevwa yon envitasyon de la primature ok pou kouvri ansanm aktivite. ke notamman Premye Minis Garry Conille ap genyen pou li mennen ansanm de rankont, de reyinyon ok l ap genyen pou l fè an maj si w vle de Asanble Jeneral Nasyon Zini. Radyo Televizyon Karayib via sa Direksyon Jeneral sou mèt bagay la bay Direksyon Enfòmasyon an. N ap pale de Direktè Enfòmasyon m Guerrier Dieuseul epi Ko-Direktè Enfòmasyon Michel Joseph. Donk il etè kesyon pou yo jwenn yon jounalis pou reprezante Radyo Televizyon Karayib nan delegasyon an. E pi yo analize, yo reflechi e o final Ronald Deshommes yo jete devol yo sou mwen e yo deside ke se mwen menm ki pou ale reprezante radyo a nan kad vwayaj ofisyèl sa. Donk se pa laprimati ki enfòme m anvan, se pa laprimati ki pran kontak avè m, se pa premye minis, se pa chèf kabinè premye minis etsetera. Se radyo televizyon karayib kote m ap travay la ok ki enfòme m ke yo fè chwa de mwen pou mwen vwayaje nan kad yon delegasyon ofisyèl k ap genyen pou kite peyi a pou ale nasyon zini. M p ap ka ba w manti e m p ap bay pèp la manti. M te emu. M te emu pou plizyè rezon. M pral ban nou de ladan yo. Emu e kontan alafwa. Emu, paske kòm jounalis m gen yon karyè kanmenm, aprè yon sèten nonb de tan lè m pa fè metye sa a ankò, fò m ka eseye gade pou m wè ki pi gwo evenman mwen te rive kouvri, ki pi gwo aktivite m te rive patisipe kòm jounalis. Menm jan radyo a te ka voye w al kouvri yon gè k ap fèt. Byen sur ke wi, depi yo te gen lojistik e mwayen pou sa.
Kote moun sivilize a ap viv. Ou konprann? M pap ba w manti, m te kontan, m di kèt. Nan karyè jounalis mwen, m pral kouvri asanble jeneral Nasyonzini. Se yon gwo bagay li ye pou mwen. E dezole de le dire, men se la verite. M di se yon bèl opòtinite la, omwen lè m ap gen pou m rakonte pitit mwen oubyen lè m pap fè jounalis ankò, Epi mwen, mwen, mwen ap fè lòt bagay, m ka di, a, monchè, lè m te jounalis, m te gen chans kouvri tèl aktivite, m te gen chans ale nan tèl aktivite, m te gen chans kouvri tèl evènman, etsetera. E m pa kwè gen jèn jounalis nan jenerasyon m nan la, oubyen nan tranch laj mwen, Ronald Deshommes, amwenske l ta gen yon anpèchman majè, ki ta jwenn posibilite pou l al asire kouvèti yon evènman mondyal. Kon wè lasanble jeneral da nasyon zini pou l ta refize. Sa se premye bagay. E je le di a ki ve lantant. Dezyèm bagay Ronald Deshommes, mwen poko janm vwayaje o Zetazini damerik. M panse ke l ta pou opòtinite, ou konprann ke Johnny, se vre se avèk la delegasyon men efektye premye vwayaj li o Zetazini. E mwen sèten se sou baz sa tou. Mwen sèten wi se sou baz sa tou direksyon jeneral radyo a fè chwa de mwen. Li te ka chwazi Peterson Luc Sama pa egzanp, li te ka chwazi Macgerson Philistin, li te ka chwazi nenpòt lòt jounalis. M pa konn si w konprann. E demen si Dye ve gen dwa gen lòt aktivite se yon lòt jounalis yo chwazi. Il suffit ke Radyo Televizyon Karayib swa deside li menm pou l al kouvri evenman oubyen l resevwa envitasyon. Li ka voye yon lòt jounalis. Ane pwochèn gen dwa se yon lòt moun yo voye, eksetera. Donk sètane. Radyo Televizyon Karayib te fè chwa de Johnny Ferdinand pou li al reprezante l nan kad yon delegasyon ofisyèl k ap kite peyi a a destinasyon de New York. Pou mwen menm, pou mwen menm, se te yon privilèj kòm jèn jounalis. Pou mwen menm, lwen de tout ide pou m t al travay avèk Primati, dayè m pa t travay a Primati, dayè m di w se pa t Primati ki te envite m, m te Primati k te rele m pou chita avè m, li di m, Tande non, n ap fè w benefisye de tèl bagay, ou menm w ap ban nou sa an retou. Non! Direksyon radyo m rele m, direksyon enfòmasyon m rele m, yo deside di, Men sa ou resevwa kòm envitasyon, e ke se mwen menm ki pral reprezante radyo televizyon an. Mentnan! Mentnan, Guerrier Dieuseul, e, èske se yon bagay ki inedi? Se yon bagay ki rive pou la premyè fwa? M ka poze nenpòt kiyès kesyon sa la, amwenske moun nan pa konnen. Men depi moun nan konnen l ap di w non, Ronald Deshommes. Inedi nan sans ke se pa premye fwa jounalis ap akonpanye de delegasyon ofisyèl. E se pa premye fwa Radyo Televizyon Karayib ap gen de jounalis ki reprezante l nan yon seri de delegasyon. E se pa premye fwa Radyo Televizyon Karayib ap voye jounalis nan Nasyonzini. Se pa premye fwa. Mentnan pou ki sa ane sa a li fè skandal? Eske se paske se Johnny Ferdinand oubyen eske se paske se pouvwa Garry Conille? Je ne sais pas. Men a oken moman mwen menm pandan karyè jounalis mwen, M pat janm konnen ke l t on bagay ilegal ke on jounalis ayisyen reprezante medya l nan kad on delegasyon ofisyèl. M pral ba w on egzanp.
M pral ba w egzanp. Gon lè gon reyinyon de redaksyon k ap fèt nan Radyo Televizyon Karayib, lè sa nou se t yon ala wi Chavann. Epi m te akredite nan Palè Nasyonal. E m te fon ti tan sou Privè a, aprè sa m te vin ofisyèlman akredite nan Palè Nasyonal sou Jovenel Moïse. Epi gon lè m fon blag. M di mesye yo, wè nèg an deyò yo ye mwen nou voye. M swete lè gen Etazini yo nou voye m tou. Paske lè prezidan ap deplase etsetera, kòm se mwen menm ki akredite, ou konprann, m toujou deplase avèk prezidan. M toujou nan delegasyon prezidan lè l ale an pwovens pa egzanp. E m fè blag la m di konsa, m swete lè gen aletranje tou, M pa konn si w konprann sa. Fò n voye l sou fason pou m di w ke li pa t janm yon bagay ki t ap diskite anba tab. Se yon bagay ki te konn fèt deja. Mentnan jiska prèv di kontrè oubyen yo vini avèk de eleman oke ki pwouve ke se yon bagay ki ilegal, mwen menm jiska prezan m pa kwè m komèt okenn fot. Mentnan otre presizyon ki enpòtan, piske se yon vwayaj ofisyèl,

Par conséquent, il y a des formalités à remplir et mwen menm une fois que m te fin désigné par Radio Télévision Caraïbes, tout sa k te fèt comme suivi te fèt avec l'État. Et sa moun yo dwe konnen, gen 3 institutions ki impliqué ladan l. Il y a la primature.

Ange, ou konprann? E sa etone m ke se jodi a gen moun ki okouran. Men pli doun fwa m ale nan enstitisyon sa yo, se pa nan lè endin non m ale. Se dan dè zè de biwo, kote tout sitwayen òdinè ka pase wi. Lè m al nan primati yo, se pa veye m ap veye ki kote moun pa p wè m pou m pase. Lè m al nan Ministe Afè Etranjè, mwen pase nòmalman, m prezante m, moun ki konnen m konnen m, epi yo oryante m vè la Direction des Affaires Consulaires, etc. Il en est de même pour la Direction de l'Immigration et de l'Émigration. Donk gen moun k ap frape lestomak yo ki di yo gen sous. M estime ke gon travay sou sa pa t fè alavans. M pa p ba w manti, sa omwen yo te dwe konnen l. Piske e pa rete yo rete konsa yo ta pral jwenn vwayaje a. Gen de fòmalite a ranpli. E lè fòmalite yo pou ranpli yo, se pa lakay ou yo vin kote w. Donk tu è kontakte par dè pèsòn konpetant an lamatyè onivo de diferan enstitisyon sa yo ke m sot site la yo. Ou di yon mesye Johnny Ferdinand, mwen se entèl, map travay nan tèl sèvis, nan tèl biwo, ok, mwen rele w lap di w la parle de tèl bagay nan kal tèl dosye, men sa nou bezwen, men sa nou bezwen, oubyen tou ou gen randevou a tèl lè pou fè tèl bagay, tèl bagay. Men malè! Primati yo pa egzanp, mwen stasyone machin mwen anba, m moute a pye, m pase kote pou pran kat vizitè, mwen man di nan ki sèvis m prale, si e sekretarya jeneral, si se e e e madam Legrand pa egzanp m bezwen wè, oubyen si se sèvis pwotokòl la. e kite m salye o pasaj on ansanm de anplwaye nan enstitisyon sa yo ki te ban m on akèy chalere, notamman les employés de la primature au niveau du service de comptabilité. Nou fè anpil bèl foto ansanm, ou konprann, e se de moun ki ankouraje m, paske a chak fwa m rive nan on moman m di èske m mèt kontinye, men jan de bagay sa yo fè m. Ravize mwen, k ap di m kenbe la, y abitye tande m, se pou yo repwoche m de kèk bagay yo repwoche m, epi si yo pou kritike yo kritike, si yo pou ankouraje yo avanse! An sou konprann? Donk mwen sezi, mwen panse se yon bagay moun t ap gentan konnen deja. Mwen sezi wè se jodi a wi, se jodi a m wè moun okouran, ou pa an sou konprann? Poutan pli din fwa, m al primati, m ale imigrasyon, m ale ministè afè etranjè. M pa konn si w konprann. E tout ale male primati yo pou listwa yo pou laverite, m pa janm wè Garry Conille yon fwa non. M pa janm pale avè l non. Le direktè de kabinè di premye minis, pandan de fwa e de lwen wi, li salye nou pami lafoul. Men se pa moun kòmsi ki pale avè m, ki chita avè m, etc. Non. Gen de sèvis ki pou fè swivi yo, etc. M jwenn avè moun ki responsab sèvis sa yo epi. Waww! Bon m sezi wè se jodi a moun yo okouran. Mwen pou mwen menm, lefèt ke se pa bagay ki fèt lannwit, se pa bagay ki fèt anba tab, se pa bagay ki fèt an katimini e m pa kamonfle. Ou konprann? Donk m sezi wè ke se jodi a sèlman yo bay.
Ou konprann? Donk e sa k fè lè m wè yon moun lage lis la sou yon gwoup ke m ye, M di lol. Nan tèt pa m m pa gen scoop. Ohh lè m wè moun sa an reta. Eske m ka di sous yo manke pwoaktif? M pa konn si w konprann. Yo te dwe konn sa deja. E m p ap ban nou manti mesye, si se te yon bagay ki ilegal, mezanmi, m ka toujou enbesil men je ne suis pas le plus imbecile des imbeciles. Ou konprann sa m di w la? M panse gen de bagay m te ka fè si efektivman m te vle fè yon bagay wrong. Men kòm se pa tanperaman pa m. Mwen panse ou konprann. Jedi aprè midi, m resevwa yon apèl de yon kad nan Primati. Alo, se Mesye Ferdinand? M di, wi madam, se Mesye Ferdinand. Li di, malerezman, gen yon ti sousi. E, gen yon ansanm de paspò, anbasad la pa voye. E, pami yo, paspò w la. Men, gen dilijans ki pral fèt o pli wo nivo pou konnen sa k pase. M di ok. M kontinye regle afè m. Epi an fen daprèmidi, m resevwa yon lòt apèl de yon kad ki pi wo nan enstitisyon an ki di, li ekri m dabò, li di e salut Johnny se entèl entèl etsetera. Epi l rele m parlasuit, li di m yo vrèman dezole e pou sa k rive a se yo menm ki pote responsabilite a paske yo soumèt Dokiman yo twò ta ba anbasad la. E depi lè nou nan ministè afè etranjè o nivo de la direksyon dè zafè konsilè, gen de kòlèg ki te la, m salye Prezi Monjan, Mako, o pasaj, gon dam ki te gentan di, bon, bagay sa yo ale twò ta. Pase se maksimòm, daprè sa l di, 3 semèn a lavans, bon, minimòm dizon, 3 semèn a lavans, etsetera. Brèf! Donk. Kad la rele m, li di m yo konsyan se yo menm ki te gen reta nan dosye yo etsetera ki vin fè ke yo pa trete a tan pa rapò avèk lè vwayaj la, donk yo vrèman dezole pou sa, pou deranjman patati patata. M di Datsèt! Paske se te yon demand Leta Ayisyen. M di Datsèt!
Epi lavi kontini. Mwen jis al regle lòt afè m epi a mon grand etonman ee mwen wè twal la pran dife. Wè gwo deba ap fèt. A monchè!
Twal la pran dife, jounalis ap ekri atik a goch ak dwat, moun ap rele m, telefòn ap sone, etsetera. O wi, yo bay jounalis refi, Johnny Ferdinand jwenn refi patati, Guy Edel fè l bay.
Sou paspò di mwen Mwen salè pou el M telman ri M di gade sa kap fè deba nan yon sosyete Ou konn sa m di w la
Se tankou moun yo pa janm Pa janm konnen ke Lè yon delegasyon ofisyèl ap pati Li pati avèk jounalis diferan medya Mwen gen moun kap mande pou medya leta Se tankou se fòk medya leta te la Li te dwe la Eske se jounalis yo Ki jwenn envitasyon an ki ta pral fè yo mete medya leta a nan lis lan. Ya. Non paske a ma konesans, m toujou konnen ke gen yon ansanm de gran jounalist. Patizan tout kote, tout peyi, zanmi. Ki toujou patisipe nan gran delegasyon yo, nan tout kote nan mond lan. E sa fèt nan peyi a tou. Donk m pa. A mon chè. Lè m tande deba m di men mesye, deba a li menm li. Ou nan tèt anba menm. Son deba steril. Son deba menm pueril menm. M pa wè kòmsi ki enpòtans ke sa genyen, ke se sou sa n ap kapitalize. Bon petèt se paske, m pa konnen. E non, bon paske se petèt Etazini. Se petèt Etazini. Kòm yo konnen yon pakèt moun ki, ki, ou konprann depi se Etazini, se nan syèl yo prale. Ou konprann? Sa di, si ou gen posiblite pou vizite Etazini, ok, se yon pakèt bagay. Ou konprann? M tande yo bay jounalis refi. Mezanmi, an n fon ti lojik ki senp. Si m pa mande, kòman yo ka refize m? Fòm mande, si se refi yo bay, enben yo pa banm refi non, yo bay leta refi. Paske se leta, leta k tap trete. Ok? Le ministè dè zafè etranjè pou leta ayisyen, lanbasad amerikèn pou leta ameriken. M pa konn si w konprann. Paspò regilye m nan men m, m pa al mande viza, m pa al pran randevou, m pa t gen randevou anbasad, m pa al reponn kesyon konsil. M tande yo ban m refi. M pa konn si w konprann. Mwen li yon tèks yon jounal anliy, nan konklizyon tèks la yo di. E jounalis ki pran refi yo pa t ka pase inapèsi. Sa te twò gwo nouvèl. Men, m pral di, m pral di otè tèks lan yon bagay. E se premye fwa m ap di sa an nòt, nou mèt note l. Dènye refi m pran nan anbasad amerikèn, li monte a mwa jen 2022. E m pral ban nou nouvèl toujou. M te dwe Ale Los Angeles, California, m te dwe al kouvri nevyèm somè dè Amerik, Ariel Henry tap patisipe. Moun yo pat konn sa. Moun yo pat konn sa, petèt paske m pot ko nan premye okazyon, etc. M pran refi a, dayè m te gentan gen akreditasyon pou evenman. Akreditasyon, yo ekri m sou mail mwen tout bagay. Teknikalite, dosye mal monte, yo ban m refi. Epi m fè kwa, m di kote konsa m pa pral la ankò. Paske pou mwen menm se te imilyan. E m di l avèk tout moun ki nan antouraj mwen. M di si se anbasad la ki rele m ki di mesye Fèdinan ok, n ap ba ok. Si se yon lòt dosye, m a men afè moute sou òdinatè mwen, al nan yon ajans, pran randevou, al reponn kesyon konsil mwen m pa nan bagay konsa ankò. Paske mwen estime se imilyan. M ap di w konprann. Se imilyan. Pa egzanp, yo fin fè w, gade, gon kote yo tèlman trete m byen m di m gen viza menm. Yo telman tretem pran souf. Nan bout sa wè ki yo pase mwen tenten yo. Yo telman tretem byen mwen m di m gen viza mwen menm. M ta avek yon lot koleg. M di koleg la m di koleg la mwen la.
Sa tou gol konsa.
Yo relo byen fò.